Wè delege a m pèt sot tande mwen. Bon m pa ta ka gen tan la pou m pa pale. Enben mwen menm m vle son bagay pèsonèl m poko ap pale sa ok mwen di w telefòn papa m nan Pierre Prezo nèg nou touye a e pa vre ki te lan mò lan
kote w te jwenn avèk li. Telefòn nan pat lan menm bòs la m pat konn afè telefòn non m pat konnen m pa konn afè telefòn. Poko ok.
Se nan men ki nèg telefòn nan te ye? Nan men Tiken.
Nan men nèg yo di manba a se te misye. Bon ok kounya nap vire nap chanje bagay la. Nan men mari li yo nou pral jwenn telefòn nan. Ok antanke jèn gason tankou w. Sa e pa premye jou a non. E pa vre? Sa yon samdi yo te fè kou a. Kòman ke ou vle ou konnen Jamil ou konnen m ou konn tout fanmi an kòman w fè aksepte pou w patisipe nan yon gwo bagay konsa yon gwo krim konsa? Bòs la
ou wè kou a nèg yo fè a bon mwen m pa nèg kasentha tou e nèg Williamson m ye. Ou wè jou nèg yo desann vin lan ban m ban Jou nèg yo desann vin lan kou a Mwen menm gon ti dam m alèz avè l nan dan geto bò kapitèn Anndan men jan m wè nèg yo gentan antre sou moto a m rekonèt nèg yo M gentan san e gen nèg lan zòn nan gen 3 nèg lan zòn nan Ti Kenn Makorèl lòt ti kout la Ti Badjo. Pouki m pa janm ka konn fisa. Men jou nèg yo pral fè kou a, m wè Oscou avèk Rasta pa gen lnmi. Yo antre sou yon moto nan geto a yo desann. Oh! Depi jan m wè nèg yo desann konsa, genlè, genlè nèg yo gen yon bagay yo pral regle. Ou tande wi bòs la? M di nèg yo genlè gen yon bagay yo pral regle. E pandan m wè nèg yo soti vre, m di m renmen mafya m ye. Si m lan zòn nan, m wè nèg yo parèt konsa, fò m met antèn pou m konn sa k ap genyen. Menm kote a pandan map met antèn konsa m ka men kotem al kache a e kòmsi ka youn nan patnè yo nan patnè yo kal nan kou a ti kenn nan a ti kenn nan ou te kache yeah m kache nan kwen kay la nèg yo menm antre yal fè kou a mwen m poko janm al nan kou a non map met kontwòl sou nèg yo wi bon tout lè nèg yo ap soti avèk bagay la nan men yo m wè tout nèg yo a ki bagay fò di a ki bagay avèk kofrefò a yeah.

Li anba men nou li paka pran pa li mari nou poze pou nou tande bagay la nap aprann tou tande epi egzamine lèm wè nèg yo antre al nan lakou a al fè kou a mwen m kache kotem al kache a m pa menm konnen e ka manman youn nan nèg yo m kache map met kontwòl sou nèg yo m pa janm konnen men manman misye tou ki genlè menm te konnen lèm kache nan kwen an nou sa lal fè pou siblay mwen Lèl tande nèg yo fè kou a. Li menm li kouri li kouri lap kouri vin jwenn mwen li tou vin anbrase avèm menm kotem wèl anbrase avèm nan li di oh men ou pikon nèg la kounya la may mwen tou vin frapem mdi chet anba ensa nèg yo tap soti a la menn konfrefò a nèg yo tap soti a la menn e lanmò nèg yo te gentan fè la epi tou yap kouri aba ensa konsa sa e kachem kachem ap met kontwòl sou nèg yo konsa e lèm vin frap a granmoun nan granmoun nan di oh Men yo frenn on nèg anba. Men yo sa, non, li di men yo sakrifye on nèg anba. Anndan. Anndan an. Ou tande? Menm kote a, pandan m tande granmoun nan di sa, m tou kouri mwen menm. M tou pare dosye a. Men si m ta di nou mesye m pa konn nèg yo pandan m te anba bò kapitèn nan, e pi gwo peche. Anben dous wap fè wap lonmen non tout nèg yo la. Ya. O! Lap di l la. Misye wou gen. Wap repete l la. Ni manman misye tou. Repete tout nèg yo.
Gèlmi. Oskou. Tikenn.